Bonjour bonswa bonjour fanatik NBS yo NBS kap fè anpil bèl travay nan kominite a silvouplè m ta swete pou nou pataje video sa pou mwen nan tout gwoup watsap fesbouk ni pa NBS yo pataje yo pou mwen silvouplè pou yo kapab rive pi lwen paske gen anpil bagay anpil bagay nou pa sipoze tande men nap tande l la. Mal pye m. Ok ou di konsa tou talè ou te di konbe tonbe ton di ou di ou pral pa manje. 4 jou m mande.
Hein? 4 jou. Kajou. Dlo sèl nap bwè. Dlo sèl nap bwè se sa. Kale, bay sa bay sila pa yo. Tankou kajou la dlo sèl nap bwè. Bon, sou ta wè kote map dòmi menm. Felix pa ezajere nèt. Se sak fè fanmi fi a vini l prann nal avèl. Sam te fè pase. M pran lari a la. E paskem di pitit la, monchè. Jodi a m pa sipoze rete pou m ap viv ankò paske vi an twò difisil pou mwen. Epi li di m, Non, papa, m p ap kite w pati pou kont ou. Epi ou wè l, chak kote m fè, l fè dèyè m. Men m t ap gentan fini nan tèt mwen deja paske vi an pa bon pou mwen menm. Vi an pa bon. Sa vle di, ok, ban m poze w yon kesyon. Se pa pou w di ou pa yon nèg ki te konn travay, ou te konn travay tè. Wi, m te konn travay. Sa vle di, ou te konn pran swen madanm ou la, ou te konn travay tè. Wi. Sa vle di, sa k vin fwape w, se wou a, yo met yon bagay ladan l pou ou? Yo met bagay nan wou a pou mwen epi m. Ok sa vle di ok. Sa vle di se se dwèt sa sa vle di e nan bagay ou pran nan ou a. Nan bagay mwen pran an ki fè yo se menm bagay mwen pran an tou ki fè plake m konsa yo. Sa vle di son bagay yo tann pou bay wè lòt papye an. Sa vle di kouman ou fè mache a bagay sa menn. Woy ti moun pa bwè konprime. Wè li lap dekale pete pete. Sa vle di, se lè w vin malad la, se malad la ki koz. Dam nan, sè a vini epi l pran dam nan l al avè l. Kounye a la mwen, m ta renmen wè l, menm lè l kite avè m, menm lè l al avè l, m ta renmen l retounen lakay mwen. Men vrèman m poko gen kay, m pa gen kay pou m ret avè l vrèman. Timoun yo pa gen kay pou m ret avè l. Lè lapli ap tonbe. Se se Se se e lè timoun yo kouche atè a bò kote m. Se s genyen ti piti yo e sou mwen m pran yo m mete m oblije m kouche nan dlo a nan labou a. Ou pa gen kabann? Non m pa gen kabann, yon sèl ti kabann ki genyen. Apèn yon plas edmi. Se sou li dam nan kouche avèk yon timoun. Mwen m avèk lòt timoun yo nou kouche atè. Gen kabann. Nou ouvè ranyon atè a n kouche. Ba yo difisil pou mwen. Tankou kouman nou fè tankou.
Tankou pou fè tout jou sa ou pa manje. Dlo sèl nou fèk chaje m fèl al kote yon vwazinay oubyen m fèl mande yon ti sèl epi nou bwase dlo sèl lan epi nou bwè. Ki laj ou gen ou menm?
13 ans. 13 ans?
Wi. Ou pa janm al lekòl? Non.
Pou afè lekòl la pa m bay posiblite. Kijan w santi w pou wè manman w?

Paske poutèt li poko gen kay la tou. Li ka fè sak fèl menm lè pa gen li. Ki kote wap viv? Kote wap viv la w dil pa bon? Non pa bon ditou. On sèl kabann plas li genyen? On sèl kabann on plas epi ou kontè mwen menm ak misye m kouche sou li avèl. Lè moman lè m santi chalè oubyen bagay atè m oblije met atè paske m pa kapab. Ok men sa map fè. E mayengwen ap mòde m. Ok mwen deja kwè nan sa w di a nan yon sans but m ta renmen al wè.

Ake koze. Sa fè kisa? E sa fè fanmi fi a vin li pran nan lavel pase lèl vin nan lwèl pa gen kote pou dam nan domi la vwèman.